Rankont lan byen pase. Primati a menm e ti kafe yo kite pou nou anndan an. N ap tann yo! Paske peyi a bezwen sa. Nou pa kapab ap vire tounen etsetera. N ap tann yo. Nou sòm de bòn fwa. Paske nou bezwen dyalòg. Nou bezwen dyalòg la pou nou kapab garanti yon klima.

Travay ansanm pou nou mete sekirite nan peyi a. Jodi a lapolis bezwen sipò tout sitwayen, tout sitwayèn pou akonpaye l nan tach difisil ke l gen nan peyi a ki se mete sekirite. Nou bezwen dyalòg la pou nou travay ansanm pou nou bati yon ajenda komen an tèm de devlopman pou notre peyi. N ap tann zanmi yo nou yo ki nan Akò Montana a. Paske nou de bòn fwa, an nou pa fè ti vire, ti tounen, m te la 80, m a la 85, yo pa resevwa m, an nou pa fè ti jwèt sa yo. Il faut être sérieux avec le pays, il est 6 heures 46 maintenant, nous attendons nos amis de l'accord Montana, kafe yo la, pen yo la, nou pral manje yo ansanm. Paske jodi a fò n dyaloge e fò nou soti avèk yon bagay. Men atansyon, atansyon, atansyon. Nou sòm dè siyatè de lakò di 11 septanm. Fòk akò a kòmanse. Fò l kontinye aplike. Sa vle di, e si yo pa vini, lè sa a, yo pral mete gouvènman an nan yon sitiyasyon pou l avanse avèk yon konsèy elektoral. Yo pral mete gouvènman an nan yon sitiyasyon pou li avanse nan misyon ke l genyen. Paske gouvènman an gen yon misyon. Akò 11 septanm ba yo misyon. Nou vle fè l avèk yo. Men fòk yo vini. N ap tann yo. M pral rele yo nan telefòn. Nou pral rele yo, n ap tann yo e nou espere yo se de patriyòt, y ap retounen. Moman an rive pou nou dyaloge, pou nou chèche yon gran konsansis, yon gran konpwomi pou nou garanti stabilite politik nan peyi Dayiti. Nous attendons nos amis signataires de l'accord Montana. Li 7 è 47. 7 è di swa nou la, 8 è nap la, 10 è nap la, minwi nap tann yo paske nou sòm de bòn fwa. Te genyen yon masak ki te fèt nan Lasalin e nou te konstate ke le gouvèneman navè ryen fè pou fèr punir lè koupab. Nou te dil paske se pa dè paròl nap di, yè u le dosye Petro Karibe e lakou dè kont fon rapò, gen de moun ki te epengle ladann. Nou te di l paske nou te genyen plis pase 650 a 700 konpatriyòt yo te asasine nan yon dinamik de mobilizasyon pandan y ap egzèse dwa demokratik yo. Il est clair que kondisyon yo pa t reyini. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte.

Entènasyonal la, n ap deyape la. Aktyalite entènasyonal la rete toujou nan ti dife boule ki genyen sou fwontyè Ikrèn nan, kote sòlda ris yo mache depi kèk jou. Depi kèk jou yo mache la. Jodi a minis defans Ris la anonse ke bon sòlda li genyen pa ekzanp nan zòn nan pati wès e ès sòlda sa yo repete anfèt ekzèsis militè yo tap fè a sanse yon fwa ke yo t fini yap kòmanse mete machin yo nan plas nan bato epi yap retounen nan baz kote yo soti a men li di sa pa vle di anyen paske ekzèsis militè yo ap kontinye. E l'OTAN di ke bon jiska prezan yo pa wè okenn mouvman, okenn aktivite ke sòlda yo ap kite, kòmanse kite fwontyè a. E anons sa fèt tou nan moman prezidan ris la l'ap resevwa, anfèt li deja resevwa jodi a menm chanselyè alman an, Olaf, ki li menm te vizite Ikrèn yè kote li te rankontre avèk prezidan Volodymyr Zelensky. e li te rankontre avèk li, e ben li pote yon mesaj bay prezidan ris la, pou li di senpleman ke loksidan pran, adopte de desizyon ke Lalmay sipòte, donk li vle pran tèt e konvenk prezidan ris la e pou l chwazi wout diplomasi a evite sa rete la rele yon gè, paske Etazini li menm gonfle ponyèt li, Etazini fè konnen ke tout atak ke Larisi ta mennen ann Ikrèn enben yo pwomèt li y ap defann entegrite teritoryal Ikrèn nan. Sa se pozisyon Etazini, n raple w, ki retire oubyen ki fèmen anbasad li genyen nan Kyèv la e deplase pèsonèl li yo tanporèman nan yon lòt peyi ki nan alantou Ikrèn ann atandan pou konnen kijan bagay la ap pase. Sepandan ke Lèzetazini ensiste pou l di ke E gen anpil posibilite pou Ikrèn ta atake, anfèt pou Larisi ta atake Ikrèn o pli ta mèkredi. Men La Mezon Blanch tou, li menm tou li di ke yon ti jan ale yon ti jan petèt un peu plus loin, menm si yo di ke yo pa vle pataje enfòmasyon ke sèvis ransèyman ba yo, men yo rete kwè gen anpil posibilite pou Larisi ta atake Ikrèn, byenke Larisi di li menm li pa gen sa nan plan l e ke nan yon rankont ke prezidan ris la te genyen avèk minis afè etranjè a Sergey Lavrov, ke li menm sigjere l ke li pa sanble ke loksidan ap respekte oubyen ap dakò oubyen ap fè, ap dakò avèk demann nou fè yo a, dans ce cas là, men yo kite yon pòt louvri pou diplomasi, men nap kontinye negosye avèk yo, men li pa sanble ke yap aksepte demann pa egzanp ke Larisi fè pa egzanp pou Pou dabò pou gen garanti pa ekri ke Ikrèn p ap janm vin manm p ap janm vin manm l'otan epi tou pou l'otan retire sòlda ke l genyen nan Ewòp de Lès yo epi sispann fè mannèv militè nan zòn ki tou pre Moskou yo. Sa pa gen lontan, l'OTAN te di ke li gen entansyon negosye pati sa a, tankou manèv l ap fè, retire misil ke l gen nan peyi Ewòp de Lès yo, e petèt deplase egzèsis militè l ap fè sou zòn sa a, paske Larisi di sa ba li anpil enkyetid. Donk sa a, dosye sa a poko abòde men se yon dosye ke l'OTAN manifeste entansyon l pou l ta va negosye. Men yo di ke La Risi ou pa gen okenn dwa pou dikte nou kiyès moun ki kapab vin manm alyans militè a, eksepte alyans militè a li menm ki gen dwa deside kiyès moun ki dwe vin manm li. Donk se la ke dosye a ye. Kanada bò kote pa l pran, anfen premye minis kanadyen an Justin Trudeau li menm, Li evoke yon lwa l genyen pou fè fas an ka dijans paske kamyonè yo oubyen chofè kamyon yo menase toujou pou yo fèmen fontyè a, pou yo bloke fontyè a pou machin pa sikile ale Ozetazini oubyen pou pa pote machandiz ale Ozetazini epi tonplis tou pou machandiz pa soti Ozetazini vini lòtbò a. Donk sa vle di li gen entansyon evoke. E mezi sa ki se yon mezi ke ki ke yo kab adopte nan ka gen sa rele yon ijans ekonomik e ke peyi a menase donk e premye minis lan gen dwa pou li fè pou li fè sa donk e premye minis Justin Trudeau manifeste entansyon l pou leta pran desizyon sa Ayiti. Ayiti bagay la pa mòde, yè te sipoze gen yon rankont antre biwo swivi Montana avèk premye minis Ariel Henry avèk lòt siyatè akò akò primati la, alò moun biwo swivi Montana ta ale nan rankont lan epi denkou m tande aprè 30 minit oubyen petèt yon 25 minit yo di pèsonn pa vin Mande yo sa yo pote pou vann. Donk moun yo move, yo leve yo vire do yo kite yo pa asiste rankont la ankò, donk rankont la pa fèt. Alò ke de lòt kote moun e manm e akò premye minis lan yo menm yo rele tou nan radyo yo di wi yo la depi lontan, yo te nan yon lòt sal yo tap tann e ke yo te byen sezi aprann ke yo tande ke moun Montana yo leve kò yo ale. Epi kounya Montana di kounya li poze lè kondisyon avan menm li fè chita pale avèk premye minis lan ankò sou dosye pou yo aplani dosye a pou yo konn kisa yo pral negosye se sou kisa ke yo pral travay e men e paske sa patko gen poko gen negosyasyon. Pou kounye a, se pa negosyasyon ki genyen, men se daman y ap diskite pou yo di de kisa nou pral pale egzakteman e de kisa nou p ap pale. Donk, se sa k te genyen objektif nan reyinyon yè. Men kounye a, Montana di ke li pral, li dakò pou l kontinye negosyasyon yo, men il fo ke Carver yo jistifye yon seri de bagay pou yo di men de kisa nou pral pale e men kounye a la le fèt ke sa k pase la ke rankont la pa dewoule ankò. Donk, sa poze yon seri de pwoblèm kounye a pou konnen kilè ke rankont sa kapab pran, men. Premye Minis lan di li menm l ap tann e ke li toujou gen volonte pou l fè pou l fè rankont lan. Palan de sa, n ap di w ke e alò sipòtè akò Montana yo nan akò Premye Minis lan, Primati Lame yo menm yo di ke yo menm y ap kontinye avanse avèk pwojè pa yo pou yo kòmanse mete an aplikasyon pwen ki gen nan akò Akò Primati la a, tankou mete sou pye yon Konsèy Elektoral, nonmen yon Asanble Konstitiyant, eksetera, pou prepare lèzeleksyon. An palan dèzeleksyon, n ap di w ke Lèzetazini, pou yon fwa ouvètman, di ke li pa kwè ke kondisyon yo reyini pou gen eleksyon, pou eleksyon dewoule nan peyi a kounyela. Donk, pou tout eleksyon dewoule, il fo ke responsab yo garanti oubyen rezoud pwoblèm ensekirite a e ke gouvènman li menm di ke yap travay pou yo wè nan ki mezi yo kapab kwape e pèmèt ke tout zòn yo pa de zòn de non dwa tankou antre sid kapital la nap pale de twazyèm sikonskripsyon an enben yo menm yo di ke yap travay sou sa pou rezoud pwoblèm sa pou evite ke pou pèmèt ke paske si pa gen sekirite eleksyon ap trè difisil byen ke gen moun ki di ke dan dè peyi kote gen lagè Konn gen eleksyon, men moun sa yo, yo gen yon reyalite ke petèt yo pa konnen nan peyi sa yo pa rapò avèk estrikti peyi sa yo fèt, ki fason yo fè li a. Gen moun te sigjere poukisa pa fè seleksyon, eleksyon an online, sa vle di ke fè eleksyon an via vityèl pou ke kandida mennen kanpay vityèl. via entènèt men konbyen moun ki gen aksè a entènèt, mas pèp la pa gen aksè a entènèt, si yo ta gen aksè a entènèt trè sètènman yo gen bagay ki pa sou kontwòl yo tankou pwoblèm elektrisite eksetera epi menm pwoblèm sa te poze pou lekòl tou gen moun ki te ankouraje yo te di pou fè lekòl yo pa entènèt men e ankò Timoun nan, menm si leta ta bay elèv lekòl leta yo sitou, paske lekòl prive a gen posiblite pou l ta fè l paske petèt elèv paran elèv sa yo ta ka gen mwayen, paske sètènman lakay yo y ap gen envètè, y ap gen pano solè eksetera men pèp k ap viv nan bidonvil yo, yo menm yo yo pa men pafwa menm yon lanp ke yo pa ka branche. Kanmad Mesico a mwen salye ou, bon bagay, nou konnen ke Mesik gen anpil efò k ap fèt la, Etazini mete yon entèdiksyon pou zaboka pa soti o Meksik vini Ozetazini e nou konnen nou menm bò isi a nou renmen anpil guacamole donk se yon kou li ye pou endistri e agrikiltè meksiken yo sou kesyon zaboka a men y ap tann paske se yon dènye deteksyon paske yo di ke sa gen anpil Presyon ekstèn k ap fèt sou endistri a menm pou ke yo jwenn kòb pou alimante gang eksetera. Donk pou rezon sa a depi wikenn an la Etazini fon kanpe sou enpòtasyon zaboka. Sa vle ke nou menm bò isi a nou pap jwenn anpil gwakamole si nou bezwen si nan restaurant nou vle manje nou pa ka ale pou nou mande ban nou gwakamole pase trè byento pap gen. Sa pral gon enpak tou sou lòt kote k ap voye zaboka Ozetazini. E bon wi Manel m pa konnen non depi kilè Ayiti gen sekirite. M pa ka ekfe, m pa ka ba w yon dat presi, m ka di w avan 2004. Avan 2004 te gen kondisyon sekirite an Ayiti a te miyò ke jan l ye la. E m ka di w apati de 2004 bagay yo kòmanse degrengole. an 2004, men se te se te de atak sible yo te konn ye lè sa a e jiska 2010 e apati de aprè 2010, 2012 bagay yo degrengole apati de 2014, 2015 lè sa vin gen gang ki antre ladan l vin kòmanse gen moun k ap pran moun an otaj eksetera pou lajan eksetera. E yo vin jwenn ke gen moun ki gen zam nan men yo e gen moun k ap alimante zam, nèg a zam yo pou travay pou yo. Donk yon pakèt bagay ke leta k ap di sou dosye ensekirite a e jiskaske ou vin gen sa ou gen la kounye a kote peyi a sanse kontwole e koupe an plizyè mòso. Chak katye kote gen yon gwoup gang ki kontwole li. Gen gang ki pi fò ke lòt men kanmenm ki fè alyans kanmenm E se konsa ke nou pran. Men gouvènman pwomèt ke pou l rezoud pwoblèm nan, il nè ke datann. Donk nou tout ap tann pou gouvènman rezoud pwoblèm nan pou ke sekirite a li pap optimal men kanmenm li kapab amelyore paske toujou gon fòm ensekirite kanmenm. Gen vòl, gen moun k ap vòlè bay moun, An palan de vòl, n ap di ke otorite dominiken yo ansanm avèk otorite ayisyen yo, yo konbine efò yo pou yo konbat moun k ap vòlè bèf betay, sitou nan depatman Nòdès. Enben, yo konbine, bon, dominiken an jeneral, paske se yo menm ki fè plis pèt, e genlè vòlè yo genlè soti plis an Ayiti. Plis an Ayiti al vòlè bèf an Repiblik Dominikèn, yo rantre Ayiti avèk yo vin vann. Te gen yon pwoblèm konsa nan yon zòn nan Nò ki te aparamman rezoud, moun nan vòlè bèf la, l al mete l yon kote, l kite l la, depi l pa tande pèsonn, yon jou l ale, l pran bèf la, l touye l. Pwoblèm sa te poze tou nan Lwès, kote gen nèg nan kamyon, leve nan nuit, ale nan tout plenn nan, nan tout plenn Leyogàn nan, rantre kote yo wè bèf, yo pran bèf la, yo touye l la, yo kòche li, yo kite. Po a, tè a, e pran vyann nan mete l nan kamyon e y ale avè l. Donk se de pwoblèm ki egziste ke otorite yo pale de yo men de tan zan tan yo mete men sou yon vòlè bèf men se pa yon vòlè bèf yon moun ki vòlè yon ti bèf men se yon bagay ki vin vreman pwofesyonèl lè nèg la vini a kamyon menm li vòlè bèf la al touye bèf la li pa menm al a bèf la tou vivan non li vòlè bèf la al touye l la li kite trip la tout ba yo nan nuit yon operasyon ki fèt rapid. Ou gentan touye bèf la ou kòche depi ou metel nan kamyon wale avèl kibo wap ale avèl wal vann li nan avèk moun machann etc donk otorite dominiken yo di yo menm yo gen tout lè mwayen ke yo gen disponib yap mete yo e pou gen yon moun ki branche la, gen yon moun kap monte la, Wikster monte tou. Epi yo di otorite yo menm yo mete a la dispozisyon tout, yo gen tout mwayen teknik, yo gen, yo gen aparèy satelit, aparèy, aparèy volan kap fè espyonaj, kap siveye yo, gen motosiklèt, yo gen fòs de lòd tou ke dominiken yo di yo genyen. Men se pa sèlman sa non, yap siveye, yap kontwole kontrebann tou, e yap kontwole moun kap vòlè machin tou.

yon reyinyon avèk bayè entènasyonal yo sou lajan ke Ayiti bezwen pou yo kapab rekonstwi penisil Sid la, le Gran Sid, ki te afekte ke tranbleman de tè 14 out la te afekte. An palan de tranbleman 14 out la, m ap envite n swiv yon dokimantè ke Lavwadlamerik prepare E mete l sou nèt la. Nou mèt ale sou voanouvèl pwen kòm nou kapab gade videyo sa a. M kwè l dire anviwon 25 minit. Se sou pasaj tranblanmante a la e ki sa ki jan imaj yo te ye e ki sa t ap di, ki moun ki t ap pote sekou eksetera. E men se sitou li toujou sitou touche. E imedyatman apre tranbleman de tè la, Ella Vandamme te deside konpile tout bagay sa yo, vini avèk de temwen, de espesyalis ki pale e wè ki jan, ki sa kapab fèt eksetera. Donk se yon bon dokimantè, ale nan voa nouvèl pwen kòm e n ap gade l li make dokimantè sou tranbleman de tè Ayiti. 14 out 2021 donk nou pa gadel depi yè l poste donk m ankouraje nou pou nou kontinye al gade li pataje l avèk zanmi nou e asire n ke nou gen nou gen ase chaj nan telefòn nou lè nap gade l paske pandan 25 minit wap konsome anpil mega anpil megabayt sou nan plan ke w genyen nan telefòn ou an. Donk se pratikman sitiyasyon an, donk sitiyasyon an poko gen anyen ki klè ditou, ditou e se te konfli antre premye minis lan avèk kounye a gen avèk Montana, men Montana tou yo gen pou yo te enkli lòt pati a, e lòt pati nan, e lòt pati a nan pale de Penn. Pou li menm tou li patisipe nan rankont paske negosyasyon yo pou yo di ke yo vle ke negosyasyon an yo konnen de kisa yo pral pale dabò e pou Ayiti ok mwen kontan te wè nou map ban nou map fini avèk nou yon ti nouvèl sou spò e trè sètènman mga fè yon ti pale de si gon lòt ti bagay tou mga anpil zanmi la kap gadem o Meksik bon bagay Meksiken sitou nèg Tchapatchoula yo lòt jou m wè nou te kwit manje bay lòt Imigran menm jan avèk nou imigran amerik santral yo diri a te trè bon mwen m te anvi manje diri a men malerezman se nan video m tap gade l te gen yon bon sòs pou l tou e m espere ke moun panyòl yo te byen renmen diri ke n te ba yo a tou e gen lòt òganizasyon ki ta enterese tou pou yo ta swiv sa nou menm nou fè a. Donk nan jou kap vini la yo nap pral wè gen lòt òganizasyon kap travay avèk imigran e kap pral vin nan zòn nou an menm nan Tapachula ki yo menm pral vin fè menm bagay la tou vin prepare yon dine pou ofri tout imigran e konpri ayisyen tou nan zòn nan nan moman sa. Se bèl bagay. Bon bagay. Epi n ap pale de yon ti foutbòl jodi a se va sa nou ta rele uityèm de final ale lig chanpyon ewopeyen an yon bèl rankont se yon rankont wololoy gen Real Madrid k ap rankòntre avèk Paris Saint Germain e se Paris Saint Germain k ap akeyi Real Madrid donk tout mesye Paris Saint Germain yo prezan Mbappé prezan e Messi ap prezan e ki lòt vedèt ke Eeh wi Messi ap prezan, Mbappé ap prezan e nan rankont sila a. Donk son rankont ki trè enpòtan paske dòdinè a pati de jodi a tou afè gòl gòl gòl make an deplasman kont de pou 2 a pa egziste ankò. Gen Sergio Ramos nan moman epi gen tou Real Madrid la ap gen sèvis Benzema, Karim Benzema tou l ap prè. Donk se yon bèl rankont. Alò rankont sa ap dewoule tou san yon pral yon tès tou paske gen anpil bri k ap kouri, anpil bri e bri ki prèske konfime menm posiblite pou Mbappé al jwe nan Real Madrid. Se yon gwo nouvèl li ye e se pral yon gwo pèt tou Pou Paris Saint Germain si sa fèt, li te manke fèt deja, men gon a la dènyè minit gon bagay ki pase ke ba li pa fèt ankò, men kounya li vrèman ap a pati de sezon pwochen an paske kontra Mbappé fini avèk Paris Saint Germain donk misye lib kounya de sè mouvman donk li gen dwa deplase lale jwe pou Real Madrid e se te rèv pal Deja l gon zanmi deja nan Real Madrid ki se Karim Benzema donk ou ka konprann kijan maryaj sa a prale men Messi kanmenm pral pral pral kanmenm e Neymar ap prezan tou nan match la donk Messi pral rete avèk Neymar et un certain Ramos donk se bèl se bèl bagay nèt donk raple w apati de jodi a zafè gòl make an deplasman konte pou 2 a. Li pa ladan l ankò. Se te yon inisyativ ki te pran nan ane 60 yo. Rezon an se te pou te pèmèt ke ekip k ap jwe, k ap jwe an deplasman, pou l te fè plis efò olye ke l te vin yon match defansif, pou l te fè plis efò pou l te jwe yon match alatak, pou l te ka bay ekip k ap ake, ekip k ap resevwa, li gen piblik la avè li k ap sipòte li. Alò ke ekip ki vini an deplasman, li pa gen moun, donk fòk li jwenn yon mwayen pou l te gen yon rezon. Donk ekip kap ki vin an deplasman kap ekip visitors la li te oblije jwe plis poul te make gòl pase li konnen sil ka make yon gòl gòl li a konte pou 2 enben lèl retounen lakay li li gen dwa ranje kòl poul jwe yon match nul enben e fifa deside menm responsab uefa yo deside ke dezòmè sa fini son desizyon yo te pran an juin. E kounya se syon a lap aplike jodi a. Donk se bèl rankont ki gen an, rankont star la, rankont etwal la, nou ta ka di w se Real Madrid kont Paris Saint Germain, epi gen lòt rankont ke nou pa ka mete a kote, se Sporting de Lisbonne kap a kote avèk Manchester City de Pep Guardiola e konsò. Donk se yon lòt bèl rankont tou ki se uityèm de final la. Epi demen va gen lòt rankont tou, ma gentan fon ti pale n de lòt rankont kap genyen pa egzanp e genyen non jodi a tou genyen Villarreal ka poko ta jwen tou. Raple w ke rezilta sa ka pa vale nenpòt kote men Villarreal son ekip ke w pa ka e ou fèt pou w mefye w de li paske se ekip ki bay anpil sipriz nan chanpyona sitou lè l rive nan lig chanpyon e ewopeyen. Epi nan fifa pran lòt desizyon, fifa di ke match Brezil avèk Ajantin an ki tap jwe o Brezil, se te yon match koup di mond Kata 2022 a, yon match ke pou yon gwo nèg rantre pou rezon sanitè li vini li kanpe match la kareman pou rezon sanitè paske gen kèk jwè ki pat kalifye ki te pase nan seri de peyi eksetera e ke nan peryòd pandemi covid 19 la eben yo te kanpe match la apre 4 minit eben fifa mande pou match la jwe pou match sa jwe kanmenm paske li fè pase pati kalandriye e koup du mond lan menm si real madrid menm si argentine e brazil yo deja kalifye pou final la yo menm yo te di bon nou kalifye deja pa gen rezon pou pou nou jwe match la men fifa di non li fè pati kalandriye a fòk match la jwe kanmenm donk yo sèlman ap diskite kounye a pou jwenn yon dat men match sa son match ki pou jwe o brezil paske se te o brezil ke match sa te te te a te te kanpe donk rapò abit la te di match la te sispann paske se te yon rezon sanitè donk fifa mande pou match la jwe. Alò, lè y ap jwe li, y ap kontinye l egzakteman kote l te kanpe a. Katriyèm minit, epi y ap kontinye l pou match la. Epi nou genyen tou Seb Novajukovic, bon, misye pa sispann fè pale de li. E kounye a misye vini fèm. Nou raple w ke Seb Novajukovic pa t patisipe nan tounwa tenis Open Ostrali a paske li te, poutèt li te teste pozitif e ke l pa t rete an karantèn, eksetera, e misye di li p ap pran vaksen. Donk, nan yon premye tan, Yon tribinal an Ostrali te di pou yo remete misye ankò pou l te jwe konpetisyon an. Epi men sèvis imigrasyon an li menm li vini li di non misye p ap jwe misye p ap jwe konpetisyon an e yo mete misye deyò nan peyi yo pouse do misye akonpaye misye nan avyon an tankou w nou raple n sa te fèt lòt jou pou moun men m p ap di n kiyès y akonpaye misye nan avyon yo ekspilse misye nan peyi a. Enben misye kounye a li di ke li pare pou l pou l pa patisipe nan oken tounwa tenis Gran Chelèm si l dwe vaksinen. E men li menm li di l pa gen anyen, pa gen Pè Letènèl k ap fè l vaksinen, li p ap vaksinen pou pèsonn paske l gen dwa deside ki sa l ap met nan kò l e ki sa l p ap met nan kò l li menm. A, misye gen lè gen yon bagay ke l konnen ke m pa konnen. Donk li p ap pran vaksen li menm e si se pou vaksen pou l pran pou l jwe nan tounwa tenis, li pa ladan l ditou menm si se ta tounwa tenis Gran Chelèm. Nou raple w ke. Ebyen, e Djokovic ranpòte 20 tit tounwa Gran Chelèm nan karyè l, e li ta pral dènyèman la moun t ap diskite la pou wè men malerezman sa favorize Rafael Nadal ki te li menm rete nan tounwa a, ebyen Rafael Nadal aktyèl li se li ki detantè e rekò nou ka di jwè ki ranpòte plis tounwa tenis Gran Chelèm nan karyè l avèk 21 tit Gran Chelèm e n raple n gen 3 lòt k ap vini la, gen Roland Garros ki a k ap fèt an me, se sa yo rele tounwa Open Ostrali a, epi gen Wimbledon, se tounwa an Angletè li menm, k ap vini nan zòn mwa jen kon sa, epi gen dènye tounwa tenis Gran Chelèm pou ane, se sa yo rele Flushing Meadow a, oubyen ankò US Open, li menm se yon tounwa k ap fèt Ozetazini, se li menm nòmalman ki se dènye tounwa tenis Gran Chelèm pou ane a. Vwala! Donk n ap rate yon gwo jwè sou teren, yon gwo jwè sou teren an la pèsòn de Djokovic. Misye, a mwen ke misye chanje lide, e jan misye pale la a, misye pa sanble, misye pa sanble l ap chanje lide. A mwen ke responsab yo vle akomode misye, li menm yo di bon, menm si w pa vaksinen, a pa fè anyen w mèt vini. Sa ki pa sanble tou ki posib. Mwen pa m konnen anpil bagay, anpil done posib. Se imen, nou dòmi, lè n leve, nou dòmi a yon ide, lè n leve, n leve a yon lòt ide. Donk, gen anpil bagay ki kapab pase. Donk, se konsa, epi n ap pale w de ekip Leyogàn nan, de Kavalyè Leyogàn nan, raple w ki gen pou l vin jwe yon match uityèm de final ale Lig Chanpyon Konkakaf la. Ebyen, ekip la te gen pwoblèm paske anbasad amerikèn nou rezon, li pa, yo pa ba yo viza. Yo pat bayo viza. Sa mande entèvansyon gouvènman, entèvansyon Concacaf, entèvansyon federasyon football amerikèn nan pou ta wè paske match la ekip la dwe rive Ozetazini omwen 48 è. Match sa te dwe jwe jodi a menm 15 fevriye, se te match ale a, match sa ap jwe lakay New England Revolution nan Foxboro Stadium nan Boston, alò tou pre Boston. Donk anbasad amerikèn pa bay. Alò delegasyon, delegasyon Cavalier de Lorraine nan, se 32 manm li ye. Alò si nou konte 20, 30, 18 ou 22 jwè, donk rès la se masè, doktè, e ou konnen, rès staff. Nèg k ap pote valiz la, nèg k ap pote valiz yo, Nèg manadjè ekip an, manadjè yo rele yo, nèg k ap mete mayo, koke, tout bagay asire ke lè jwè yo fin jwe yo pran tout mayo yo mete yo nan yon bagay pou y al bay lave yo aprè, bon gen tout moun sa yo. Donk delegasyon te rive te rive 32. Donk alò konkakaf konkakaf la lè bagay la mare nèt nan men l enben sa l fè l deside li ranvwaye e oubyen retade rankont lan pou kèlke jou. Donk rankont lan li prevwa pou jwe vandredi si anbasad amerikèn bay tout jwè yo, bay delegasyon an viza, evantyèlman menm si yo ta bay jwè yo sèlman men gen moun ke ou bezwen sou teren. Donk rete travay ki pou fèt ant gouvènman an, federasyon foutbòl ameriken an, konkakaf an patikilye Pase match retou a tou a se pou rezon sekirite e Leyogàn, ekip la pa ka al jwe Leyogàn, li pa ka al jwe match retou a Leyogàn ki stad la dènye fwa m raple m raple m stad la te nan yon kondisyon vrèman ke l pa ka resevwa yon match entènasyonal donk match la ta ka jwe nan Kap Ayisyen nan stad Silvyo Katò oubyen evantyèlman nan stad Almaband kote gen stad kote nan stad Sen Mak la. Oubyen evantyèlman nan stad Stad Okap la petèt ki te ka akeyi rankont la men pou rezon sekirite Konkakaf di non oubyen te kapab menm al fè match la jwe Repiblik Dominikèn. Men pou kèlkeswa rezon an genlè Cavaly te deside ke match retou ap jwe lakay New England Patriots. Match retou ap jwe lakay yo madi li menm kap 22. Donk se kèlke jou repo, vin jwe match la kòm se yon konpetisyon, jwe match la epi sa jan l pase l pase. Ou konprann? Donk se e se vre ke nivo foutbòl 2 ekip yo diferan konplètman. Ekip New England Patri New England Revolution nan se youn pami 10 meyè ekip ki genyen nan lig lig foutbòl ameriken an. E ladan li gen youn nan youn nan meyè antrenè ki genyen nan lig la tou, se antrenè Bruce Arena. Bruce Arena se yon antrenè ki fè pale de li anpil. Li mennen li mennen dabò seleksyon amerikèn nan an ka de final nan koup di mond Afrik di Sid 2010 la. Li malerezman e nan koup di mond se Afrik di Sid 2010 oubyen 2014? Bon nan koup di mond nan koup di mond e Li li pèdi djòb la paske jisteman Etazini te rate koup di mond Risi 2018 la. Alò rezon an nou konnen sa k pase se ke Etazini te bezwen yon viktwa e y al jwe lakay Trinidad e bagay la bagay la pase mal. Trinidad kale etazini, etazini tou elimine e antrenè a pèdi djòb la nan avyon an menm alò nou konn sa vle di lè antrenè fè yon djòb nan avyon depi nan avyon an jwè yo deja ba antrenè a do eksetera ou konnen lè bal la pa bon yo lage chay la sou do antrenè a donk misye te oblije bay demisyon li bon misye pran repo e son nèg la li te antrenè antrenè ekip ba bò isi a yon ekip DC United e li ede DC United ranpòte 2 premyè edisyon e MLS la. Li ede nan pale de premyè edisyon Pulsion lòt anka avan ke li te vin deplase, li vin al antre lòt ekip ankò. Misye te konn antrene Inivèsite Vijini pa egzanp kote li ranpòte anpil tit. Se yon nèg ki gen anpil palmarès, anpil bagay nan valiz li. Donk, e misye ki aktyèl antrenè New England nan. E n ap di ke gen jefò k ap fèt aktyèlman. Jozy Altidor ki se yon ameriken dorijin ayisyèn ki t ap jwe nan Toronto Enben Josy Altidor ap fè pran desizyon an e lap kite ekip li a li pral jwe kounya nan New England Revolution avèk antrenè l Bruce Arena donk se antrenè a menm ki konfime ke Josy Altidor apati de sezon pwochen an sezon pwochen an ap kòmanse la a mwa fevriye a la e by the way m deja gen 4 kat kat kat match mwen pou sezon an. Epa po epa grenn match non ane pase ane pase m pat ale paske te fè yon yo banm sezon an epi lèm ale nèg la di li paka wè kat m di misye enben ok li di jan enben wa aplike pou chak fwa gen match m di misye non ou pap wèm menm ane sa e m di wap pèdi anpil bagay m pap pale de lig football la nan. Malgre sa m pale kanmenm, bon se metye a. Yon fwa ane sa a li te asire l ke malgre ke m fè aplikasyon an reta, paske lè l voye aplikasyon ban mwen m pa ka telechaje l la pou kèlkeswa rezon an, m oblije re-ekri misye, se te de lè a m ekri misye m di misye monchè m pa rezon sekirite m pa ka telechaje l nan travay mwen, voye l sou adrès sa pito pou mwen m ap gen yon reta de 24 è epi li voye l se kòmsi ren n etè epi li ekri m kounya li di m ok. Kat ou a prepare e le 26 26 fevriye se match douvèti a nap gen pou nou tandem. M bann anpil blag wi epi zanmi ki tap selebre alò gon zanmi ki tap selebre fèt sen valanten an se met on gwo on chemiz wouj sou li kravat wouj pantalon wouj on gason chemiz wouj pantalon wouj. Kravat wouj. Donk misye te misye te ozanj yè nan okazyon Sen Valanten. M pap bay non w non. Wi zanmi m wi m pap ba w non. M pap bay non. Men moun ki moun ki pataje Facebook avè w siman ya yo yo te wè foto w la ou te mete a. Ok. Enben tout moun gwo bonjou. Apre n ap pale ankò. Bon apremidi, apremidi an Awèj ak li. Pa bliye ale sou sit Lavwadlamerik la, voanouvèl pwen kòm pou nou gade dokimantè sa a ke Sèvis Kreyòl la prepare pou nou prepare pou nou sou tranbleman de tè 14 out 2021. Son bon travay nou mèt gade l nap wè moun nou trè pwobableman nap wè moun ke n konnen men kòm tou nap wè moun ke n pa konnen men Li vo la pèn paske gen anpil bagay ke nap nou va wè sa nou pat ka al wè paske pa rapò a kote n te ye nou pat ka wè dirèkteman sa k te pase se nan tranbleman de tè a men nou va wè yo e nou va tande temwayaj moun ki viktim de tranbleman de tè la men sa se sa nap wè se sitou imedyatman aprè tranbleman de tè la kijan sa te ye ki efò k tap fèt eksetera ok pase bon aprè midi. Now ankò demen maten ankò pou menm ti koze a toujou. Epi mesye moun ki mesye yo di m ke nouvèl la gen mesye ame Micho ki nan ki kontwole zòn Micho ansanm Kwadèboukè yo fè yon dènye bagay la, yo gen lè gen yon kamyon yo. Malè a gen kamyon, malè a gen yon trelè pran trelè a yo boule l pou yo bare wout la pou ke lapolis pa vin pa vin dèyè yo pou yo ki bare wout la donk misye donk wala gen moun toujou ki kenbe an otaj ke jiskaprezan yo poko libere.